Koman nou ye mes amour. Nap wè tèt la yon jan lèd wi la m peye yon chou. M sot lave yo m pral yon chou avè yo. Ok Koman nou ye m pa bliye abone a chanèl lan nou wè Dyline. M pral fon ti soti ansanm avè w la. Men Djemaili. Djemaili chita. An m di l al kouche. Li va di m tèlman pa ka tann pou w chita m di ou chita. M tèlman pa ka tann ou chita manman m di ou chita. M tèlman pa ka tann non ou chita. M tèlman pa ka tann pou w chita m di ou chita. Apa w ap ri manman an? I love you.

Deyò dèy nou tou lè 2 chaje m pral chanje yo guys ok kisa m te vle di gon ti video m lage kote Dieline te ka potko menm gen 2 zan non Dieline te ka gen yon 1 an edmi ok m te fè ti video sa pou li so lè sa m kwè m ta prepare m ta fè preparasyon bagay di Maylie. Uhmm Epi pandan map tande yon mizik Pa bliye mwen menm fanmi pam Se bagay sa yo konnen tou Ok Bagay Vodou Fanmi pam konnen sa trè byen Ok m ka nan dwa pa chwazi mwen menm inisye m ladann men nou pa ka anpeche nou pa ka nou pa ka anpeche m fon ti danse tou Ganpil moun kap di aksepte Jezi Jezi est a la pòt tann dat m konnen nap di Jezi est la est a la pòt epi yon bagay m bezwen lakay nou m gen pou m di nou tou laplipa nan nou kap di aksepte Jezi Eske nou menm vi pa nou dwat? Eske vi pa nou clean? Anvan menm nou chèche korije yon lòt moun. So, m pa vin fè pèsonalite. Epi, videyo sa m te jis lage l piske m di e premye novanm ok. Pou m fon ti lage videyo a pou m ka fon bagay sou chanèl la at least. Kom bagay culture peyi m. Epi gen anpil moun ki pran sa mal, kap jije, kap di m aksepte Jezi, kap di m mennen Edeline legliz. Edeline konn al legliz. Mwen menm Edeline sa mwen se katolik, san pou san katolik. Ok? M pa konnen si anpil moun konnen, si anpil moun an sid, kote konn ap pale de pè, pè lama, belizò, li mouri la aktyèlman, li fèk mouri la, li fèk desede la. Nan mwa dout lan. Ok e te kouzen m. So pè. M gen anpil pè nan fanmi m. M gen anpil polisye nan fanmi m tou. M gen tout kalite nan fanmi m. M gen potestan nan fanmi m. M gen vodouyizan nan fanmi m. Men a lechèl de san. Sorry. N ap jwenn 90 pousan vodouyizan nan fanmi m. So. Nou ka konprann? Sa vle di mwen m renmen tande mizik sa yo. Lè m tande yo m santi m nan po m, m santi m nan sans mwen. E pa bliye grann mwen te e marasa grann mwen te ye. Manman m se marasa. Matant mwen se doso marasa. Sa vle di gen de bagay m konnen. E mwen menm m pa vin di nou. M di nou ke m vin sou YouTube just pou m fè nou plezi, pou m montre nou kèlke bagay ke m fè a pitit mwen. Men se pa tout vi m mwen etale, nou pa vreman konnen m. Ok, nou pa vreman konnen m nan tout entegralite m. Roselène ka pale de mwen menm. Ok, paske nou pa la, nou pa li an anpil, li ka konnen an pati de mwen menm. Gon lòt zanmi m ankò, Kika ka konnen m, paske nou te lekòl ansanm lè m t Ayiti. Men lèm te fini anvan l. So, se pa tout bagay nou konnen de mwen. M pa ap elarji vi m sou YouTube. E si yon videyo a te fè nou di tò, na ekskize m pou sa. Se pa inisye m ap inisye Dieulin nan bagay vodouyizan. Matant mwen, sorry, matant mwen. te vini la, te vini banm èd li, epi se ti mizik sa yo mwen renmen tande, epi lap tande l, le moman mwen menm m desann, m fon chita sou kanape a, epi Jenny ta avèm tou, epi lap danse, m paka mete kòd nan pye l non mezanmi pou m di l va danse, ti moun nan se kilti lakay li, li tande li, li danse l, ok, antouka m vrèman sorry guys si nou te mal pran sa, ok, m konnen gen anpil nan nou ki renmen J-Lyn. E se pa Eunice la byen se pitit nou wan nan bagay vodouyis a I'm so sorry ok guys But m renmen nou anpil pa bliye abone a chanel lan e nou wè jan m pote timoun nou yo nan manman don't you can't do that to the baby why you do that no it's not nice.

Ok guys m renmen nou anpil epi te gen anpil moun ki te bezwen wè ma cheve naturel mwen finn fè tout lave yo la janm di nou an m gon cheve telman plumet epi mezanmi cheve m pa konprann anyen nan li non mezanmi guys eske nou ta banm m fenk sot lave yo m pa mete gel anyen non e dlo m just peny yo tou mouye an nap wè menm yon ti jan m pa konn si nap wè sa menm yon ti jan mouye m peny yo a tout dlo an m just rale yon chou nap wè pwent yo mouye tou. M just ralon chou pou m kite l konsa. M deside m pa yon pèmanant ankò. M konvèti nan cheve. Tout se men nan m pa janm konnen m ka madan pastè. Hehey! Mezanmi guys m ale babay a la pwochèn.